Lasosyete, Lapolis frape, fòs delòd nou yo frape, Task Fòs lan frape e genyen tou GSF ki an Ayiti an kap dirije pa Tchad ki frape. Yo menm sòti nòt kote ke yo di ke yo mete pye yo atè e sa nou wè la se tòkèt lan. Pou nan minit nap pale la genyen anpil kriye, anpil rèl nan vilaj de Dye. Nou pap pale rapid jan nou konn fèl la se eksplikasyon nap ba ou se detay yo ken pote pou ou a pwopo de operasyon kap mennen la nan pò o prens. Pou jodi a la nou madi ki 2 jwen 2026 fòs de lòd nou yo frape ankò. Aprè pil frap sa yo, entèvansyon sa ke lapolis fin fè nan Vilaj de Dye, kote ke yo rantre anndan vilaj lan, kraze kay, touye bandi, map gade yon seri de videyo, bon gon ti nonm menm, genlè misye nan yon 12 an, 11, 12 an yo, pye misye kraze nèt, San konte lòt jèn sa k nan ven trantan ki tonbe ki pa leve. Genyen anpil moun, sa n ta kapab rele popilasyon sivil lan, moun ki nan vilaj ki pa gang yo, yo menm yo gentan lage pye yo. Anpil anpil moun la deja kite Vilaj de Dye. Imaj sa yo ke m mete kounye a k ap pase nan ekran an, Sa se anndan vilaj de Dye, yon kote nou gen lontan ke nou pat janm wè paske lapolis pat janm mete ebyen pye yo nan vilaj de Dye yo pat ko vle rantre oubyen yo pat kapab rantre ebyen lapolis rantre la pou ayè e sa ou tande an tout imaj sa yo la se pou anndan vilaj de Dye ke wap gade la gade. Nou wè eta vilaj. Tout ou te tande wi izo ap konstwi palè nan vilaj de Dye. Son seri de travay kap fèt sou plan pèsonèl wi. Nèg yo kenbe moun yo nan geto a gade. Nèg yo kenbe moun yo nan geto a. Yo pa pou ta diw vrèman yap travay pou ede yo amelyore kondisyon de vi yo non. Alò lè ou tande Izo ap mennen, ou tande lòt ankò ap mennen, ou panse vrèman se yon travay y ap fè pou moun yo kenbe an otaj yo? Non! Se bèl kay pa yo ke y ap konstwi. Yo pa konstwi yon seri de sant tou pou lòt moun yo ki nan geto a pou yo ta santi vrèman y ap viv. E se youn nan rezon ki fè ke a chak fwa lapolis fè yon entèvansyon nan baz yo, kisa w ap wè? W ap wè moun ki inosan yo, yo retire kò yo. paske yo menm se sikonstans ki te fè yo rete pami gang yo, genyen se sou presyon gang yo konn di yap touye yo si yo deplase, se sak fè yo rete toujou, men pat genyen okenn volonte vrèman, okenn kòmsi konsantman pou yo te rete viv ansanm avèk gang yo, gade eta vilaj, epiw tande wi vilaj de dye, se izo 5 segond kap mennen. Nou pral ba ou plis detay sou koze sa lasosyete, ebyen byen bonè maten an la, gentan gen 2 dwon ke task fòs lan lage. Dwon sa yo gen youn ladan yo ki tonbe nan santre vil lan, gen youn tou ki tonbe nan zòn Fontamara. Daprè sa divès medya nan kapital lan rapòte, gen 2 dwon ki gentan tonbe pou maten an la. Sa vle di, Operasyon yo ap kontinye. Genyen la tou deblozay ki eklate la pou tansyon politik lan pou anndan peyi Dayiti, genyen deblozay ki eklate la lasosyete antre premye minis ayisyen an Alix Didier Fils-Aimé ansanm avèk dirijan caricom yo. Daprè sa ebyen medya nasyonal sa ki se Metwonòm rapòte, li fè konnen ke genyen tansyon la antre gouvènman defakto a ansanm avèk sekretè jeneral caricom nan ki se premye minis Sen Kits e Nevi an Terrence Djou. Kote ke Terrence Djou li ekri gouvènman ayisyen an pou l enfòme l ke l ap genyen pou l rann li an Ayiti nan kòmansman mwa jwen an pou vin evalye avanse ke tranzisyon an fè nan peyi a avan menm 7 jwen sa rive ebyen sekretè jeneral caricom nan ta dwe rann li an ayiti ebyen sekretè jeneral lan estime ke dat 7 jwen sa lasosyete se li menm ki ta dwe make dat fen peryòd tranzisyon an ebyen gouvènman defakto a pa dakò pou sekretè jeneral caricom nan vizite an ayiti li voye di misye sil vin vizite an ayiti pouvwa pa anmezi pou ba li sekirite, pouvwa twouve l nan enposibilite pou garanti l sekirite e pou pwoteste kont desizyon sa a Prezidan caricom nan pran pou vin vizite Ayiti avan 7 jwen an, ebyen gouvènman defakto a raple anbasadè Dayiti an ki nan caricom nan. Eske n tande koze la sosyete? M gen dwa li nòt sa ke oim mete deyò an pou nou, nou pa konprann. Etan done gen yon kesyon de 7 jwen k ap pale la, gen gwo mobilizasyon an Ayiti la pou yo ta jete Alix Didier Fils-Aimé. Genyen tou kominote entènasyonal lan ki kòmanse lage men Alix Didier Fils-Aimé paske yo wè Fils-Aimé pa alawotè pou mennen bak peyi a Etandone se menm karikòm sa yo ki te ban nou Ariel, ki te ban nou CPT, ki ban nou Garry Conille, ki ban nou Alix Didier, ebyen yo mete tchoul yo nan tèt peyi a, aprè yon tan fòk yo vin gade kisa tchoul yo a ap fè. Ebyen, tchoul lan, oubyen esklav modèn lan li revòlte. Alix Didier Fils-Aimé di li pap ka bay caricom, reprezantan caricom yo sekirite si yo vini an Ayiti, e pou l montre vrèman l pa dakò pou caricom mete pye la, sa vle di pou caricom pa vin fè l pèdi pouvwa a. Li raple, anbasadè Ayiti nan caricom nan, Moun ki tap reprezante Ayiti nan Caricom nan, li fè l retounen an Ayiti. Donk, Caricom sanse dozado la la sosyete ansanm avèk Alix Didier Fils-Aimé. Métronome sòti yon lòt nòt toujou sou koze sa a kote ke li di aprè sekretè jeneral Caricom nan, se kou pa eminant pèsonalite Caricom yo ki vle vizite Ayiti ebyen se gade yo gade yo wè vizit yo a anile kote ke vizit sa li te prevu se antre 2 jwen e 8 jwen 2026 lan nan yon korespondans kote ke yo voye bay sekretè jeneral caricom nan gouvènman defakto a fè konnen an rezon de yon konfli de kalandriye Ebyen peryòd sa pa pwopis ak otorite ayisyèn yo, ebyen pouvwa enterimè an presize ke chanselri ayisyèn nan ap rete an kontak ansanm avèk caricom pou yo kapab fikse yon lòt dat pou eminant pèsonalite caricom yo vizite Ayiti. Daprè enfòmasyon medya genyen gouvènman defakto a li te resevwa 22 me an yon nòt vèbal kote ke yo te enfòme l de vizit pèsonalite caricom yo antre 2 e 8 jwen an ebyen li pat kontan avèk inisyativ caricom yo se sa ki fè ke li pran desizyon sa yo anile posibilite pou reprezantan caricom yo te vin vizite peyi Dayiti. La sosyete tansyon an vrèman chofe. Pou mwen menm, Alix Didier Fils-Aimé sa l te sipoze tonbe deja. Paske Alix pa montre bòn fwa, sitou avèk dekrè sa Alix siyen. pou pèmèt aske konpayi etranje vin vòlò resous nou, dekrè ki pote sou kesyon resous minyè an. Depi aprè dekrè sa Alix te sipoze ale deja paske l pa kapab. Mwen menm mwen toujou di nou sa, n ap bezwen yon bra de fer pou pran tèt peyi a, yon vizyonè, yon moun ki di e fòk pèn de mò retounen nan kòd penal ayisyèn nan. fòk pèn de mò retounen paske gon seri de nèg ki tèlman konplote nan kraze Ayiti, menm lè w te ba l 15 an prizon, 20 an prizon, sa pa sifi. E se si fòk gen yon mwayen de presyon pou nèg yo pè fè yon seri de deriv. Ki sa n panse lasosyete? Antretan, an nou retounen sou koze operasyon k ap mennen o nivo de santre vil lan, operasyon tou ki kòmanse mennen nan Vilaj de Dye, gwo rèl, pil kriye k genyen la lasosyete nan vilaj aprè lapolis fin pwente nan vilaj lan, ann al gade kòman sa ye e ann al tande kòman sa ye tou, nou pote son, nou pote imaj pou ou, genyen plizyè biznismann ki t ap fonksyone sou Channmas lan ki pran lari maten an la pou mande leta pou relouvri Channmas la pou ti machann yo kapab fonksyone, ann al gade ann al tande kòman sa ye. nap tounen.
Madi 2 jwen 2026, ayè lendi premye jwen 2026 la, lapolis fè bon, fòs lòd yo fè bon resèt ok nan vilaj dedye. Donk nou konnen jan nou te gentan pale, te gentan lage plizyè videyo, donk gen bon jan resèt la ki fèt nan vilaj ok ayè lendi nan premye rantre lapolis bon wi bon rantre lapolis nan vilaj la. Nou konnen aprè 12 mas 2021 ebyen se. M mèt di se yon dezyèm gwo rantre donk lapolis li menm li fè nan vilaj. Nou konnen 12 mas lapolis te fè anpil pèt, te gen anpil zam ki te pèdi, 5 polisye te tonbe. Ebyen yè lendi a polisye fòs lòd yo fè yon lòt pote boure donk fwa sa yo menm Yo manje anpil dinozò ok. Gen anpil bon ti grenn ki tonbe. E nou konnen jan n te gentan di nou deja gwo towo yo pa t anndan ok. Gwo towo yo pa t anndan. E Manno ki te la, Manno te gentan ale li menm. E m aprann Manno ki te gen fanmi l, li te gentan voye fanmi sa yo nan zòn emèje. Paske fòk mwen di nou tou Manno. Se youn nan nèg ki gen pati pa l tou nan zòn Gresye a ok. Bout Mèje a se pou e nèg Manno w ap jwenn nan zòn sa ok. Se nèg Manno yo w ap jwenn nan Mèje ok. Paske ou konnen nèg Gran Ravin gen Maryani nan men yo ok. Nèg Gran Ravin yo gen Maryani, Gresye. Donk men mèje a tou se menm blòk yo men nan mèje a ou plis jwenn nèg Manou yo ladan. Donk yo melanje ok yo melanje men lapolis ok fòs lòd yo fè bon resèt men jodi madi a la poko vrèman gen anyen. Donk n ap swiv jan m te di nou an n ap swiv paske nou konnen operasyon kijan yo fèt nan peyi Dayiti oubyen si nou bon m pa vle rele yo operasyon entèvansyon yo nou konn kijan yo fèt gen yon entèvansyon ki gen dwa fèt la l kòmanse bay bon jan rezilta donk ou tande yon senp apèl annik pase la ou tande tout koze kanpe. Donk nou wè sa nan kwadèboukè e nou wèl nou te wèl lavil la de bon nan anba zizo deja ok nou te wèl plizyè lòt kote deja donk e ba yo konn kòman kòman sa ap byen dewoule e rezilta ap bay e nou raple nou gwo pote boure lapolis te fè nan kwadèboukè nan kafou marasa kote gen anpil bon grenn ki te tonbe ebyen kèk jou aprè. On senp apèl, tout koze te kanpe. Donk, n ap swiv pou n wè se menm, pou n wè si se menm koze a ki pral pase nan koze vilaj la. Paske nou konnen vilaj, hum, Matisan sa, e pa ti koze piti. Men, jan m di nou an, e kèlkeswa operasyon oubyen entèvansyon k ap fèt nan vilaj, depi w wè l bezwen gen rezilta ladan l, E la marine sipoze ladanl ok la marine sipoze patisipe ladanl paske nou konnen nèg izo yo yo menm yo gen kontwòl lanmè a ok yo gen kontwòl li donk nap swiv e bon jounen an fèk kòmanse la li bonè toujou nap swiv pou nou wè kisak pral pase èske ap gen kontinite nan travay ki te kòmanse yè lendi a. Enfòmasyon m genyen manno toujou nan vilaj nèg yo toujou ap fè ale sòti Men misye hier misye vini misye vin vizite baz lan e ta sanble misye tou pran nan kou a la enfòmasyon mwen genyen manno misye anndan vilaj la ok mwen aprann ke lapolis kraze bon m pa vle di kay misye poutèt youn nan kay misye yo m pa di nèg sa yo ki chaje kay men m aprann ke lapolis ta kraze youn nan kay misye yo. E menm chyen ki te nan kay sa yo vide yo fè be a yo fè bwa kale pou li. Sa vle di ke map gade kelkes imaj la yo sadik. Donk anpil nèg tonbe e se si nèg ak manch ki tonbe e pa nèg kom si men vid. La polis rive nèg yo fè dega. Yo fè bon ti dega men kounya sak dwol se ke yo pap kontinye frape tankou kounye la Si yo kontinye frape konsa nèt nèt nèt nèt, yo tou fin aba vilaj lan nèt. Eben ki sa k pase se ke premye eleman enfòmasyon nou jwenn, lapolis gen lè te gen enfòmasyon ke Manno te rantre nan vilaj lan yè dimanch lan. E m ap mande lapolis si li toujou vilaj, si yo toujou la, pase pafwa se. E dife bay mayi yo fè yo fon rantre epi yo tou bay vag men si yo rete nèt yap jwenn ti bagay pa bliye m te di nou izo misye son misye fon anba lakay nan vilaj la ok sonje m te di n sa selon enfòmasyon ke nou jwenn manno misye te rantre vilaj la yè dimanch la misye anndan nèg yo kraze kay manno a nèt. Menm chen kay manno nèg yo touye. Sa te wè nèg yo fon bon antre vilaj. Sa di antre vilaj pa yon bagay fasil men li pat janm yon bagay enposib tou. Se paske leta vle. Antre vilaj pa fasil men li pa janm enposib non plis. Se paske leta vle. Koman pou gen leta nan yon peyi pou izo gen dwon kap fonksyone? Koman pou gen yon leta nan yon peyi Pou izo gen tout mwayen kominikasyon 24 sou 24 paske pa gen leta ebyen pou la premyè fwa depi kèlke ane la depi ou wè sa se egri prens kap a ben wi nèg egri prens yo melanje ak fòs lòd yo kap frape ebyen tande pa egzanp map gade yon imaj la kote ke Ah nèg tonbe. Epi fòs lòd yo, m pa konn si e polisye, m pa konn si e nèg Eriprens yo, nèg yo desann epi yo ap ranmase zam nan men nèg. Dayè zam manch long wi. M pa kwè se dwòn ki vide nèg sa atè paske zam yo pa gen anyen. Si e te dwòn yo t ap boukannen yo ak tout zam nan. Genlè se bon bal nèg sa yo pran epi nèg yo ap dezame misye yo pran manch long, manch kout yo pran bay nan tèt misye. Ah ti bagay! Nèg yo annik yo desann blende a anndan vilaj wi. Epi yo ap retire zam sou nèg la ki atè a. Se anpil nèg ki tonbe nan vil la jodi a. Vrèman anpil nèg. M ap gade imaj yo, sa e pa fim non. M ap gade, pa egzanp, gen youn la, gon nèg ki vin trennen misye atè a la. Lè l ap trennen l, gon lòt ki vin pran ede misye pou l trennen lòt la atè a la. Y ap wè si yo rantre a misye nan baz, men li pa ka ale. Li pa ka ale, misye rèd atè a la, y ap wè si yo atrennen l. Hein non gen ti gen ti bagay ki fèt vilaj jodi a wi gen ti bagay oo sa se drone ki fè dega sa rete yon nèg tonbe nèg griye yon nèg griye eh yo griye nèg yo hein yo griye nèg yo griye nèg rete gon ti fanm tou podyab ooh pwoblèm pwoblèm men sak sak gade la se ke oh la polis fè dega yo rive nan la wè sa se zòn kay manno zòn kay manno nan vilaj. Eske m paka montre nou ti imaj la kote Franck met la ou blom wi papa men misye kraze emisyon an nan menm m tap gentan ba nou ti lòsyè la hein m tap ba nou ti lòsyè hein dominiken gon ti gen ti bagay wi la hein non se pa AI non se bon se bon verite e bon verite ou wè m konnen m pap m pap bay nèg sa yo kredi konsa heheheh m konfime l dayè e pa lapolis ki ban mwen baay sa yo m konfime li exa ou wè wap gade la wap wè wap wè nan baz nèg yo la sa se nan baz manno menm zòn manno. Eeh ebon pa sou group la Peter monchè banm voyel la pou dim bon anben mouche pa fin la non ou pap voyel voyel ba ou la wi sa e zòn man zòn manno la polis fon pote boure la a genyen plizyè kay wi blende la polis anndan vilaj yap fè wout yap kraze yap mete bal dwon ap tonbe Gen plizyè nèg ki tonbe. La yo nan fòl fèt atis tèl bagay. Bò kay sa, on kay an blòk. La s anndan vilaj de Dye. Enben jisteman wi lapolis pou yon fwa rive nan vilaj